Ebyen m pran dosye sa yo konnen mwen m pa janm pale sa m pa konnen m voye yo ba nou m voye video ba nou m voye yo m make sure m pran yo an fransè paske si m voye ba nou an anglè pèp la ka pa konprann li kounye a m fè menm m chache mwayen m fout voye ba nou an fransè pou nou li yo kounye a pou n ka wè egzakteman ke pwoblèm nan vrè moun ki kriminèl la se ayisyen parèy nou yo ki pi grav fòkinn prev epa preval non kòman misye rele fòkinn privè Privè, Prevè, jan yo rele l la, m pa konn non l. An gen fòkin mòdè fòkè sa a. Ok, nou mèt fè l tande l, paske m gen grenn nan mouda m. Okontrè, pito Privè a pa mete Ozetazini. Paske si mwen menm k ap pale w la, si m konnen ki kote m ap Privè a ap ye Ozetazini, m ap fout tann anbiskad pou li. Men m di l e m krape de l paske m gen grenn, m gen grenn nan tou mouda m.

Pou tèt yon ti mòso viza nap fout vann wache parèy nou pou tèt de dola ameriken nap fout vann wache parèy nou men tonnè boulem e misye m tande byen m pa konn ki Philippe ni an pent ni an peinture m pa konnen l e m pa bezwen konnen l tou men m bezwen kontak fanmi l li menm vin ak fanmi l guess what tout moun ki gen men tranpe nan dosye sa. M ap dispat yon fòs ekstraterès mistik. M ap trase yon egzanp nan peyi Dayiti. Tout moun gen men tranpe. Yes wad. Dyab revolisyon pdg ap manje tout. N ap bwè san yo. Pou n trase yon egzanp etènèl nan peyi Dayiti. Pou kaka sa pa janm repete ankò. Kou nan gèt manman nou. Kou nan gèt manman Prevè. Kou nan gèt manman tout lòt moun ki nan ki tout magouyè sa yo. E m gen grenn nan mouda m. M kanpe m di l. Nan gèt manman nou. E Prevè mete fè atansyon ta pran manje Ozetazini. Konnen pou nou al pran Li ka wè tout kote l vle men lè nou konnen kote yo se etazini nap pran l pase bagay sa lap sispann fò ayisyen ap sispann kite trèt èske mwen konprann mwen si m te prezidan peyi dayiti si m ta prezidan peyi dayiti m pa kè ki moun kote ke ou depi ou tap travay nan gouvènman ou tap travay ou se yon trèt nap nap manje w ou paka ou paka vivan tou anyway paske depi w moun trèt m pa sèvi avè w ou trèt ou ipokrit map manje w m pap ba w lavi. Paske dyab pdg yo ap manje w, fòs ekstraterès yo, yo tou pwisan e yo fout pi pwisan ke voudou yo. Paske voudou a se yon bagay li ki limite li ye, bagay voudou a se yon sèl fòs li gen ladan l, se zonbifikasyon, ba moun kout poud. Ebyen ekstraterès yo menm yo tou pwisan. Paske se se rèy se rad sal misye m bezwen. M bezwen yon rad misye, yon rad Guy Philippe mwen bezwen, oubyen yon plim, oubyen yon kreyon l te konn ekri, yon plim, oubyen yon soulye, yon chosèt li, nenpòt bagay ki apatyen ak li menm. N ap voye yon delegasyon al chache l nan men fanmi l. Ebyen guess what? N ap wè moun ap tonbe tankou grenn lapli. Moun pral tonbe tankou grenn tout moun ki ni polisye, tout moun ki gen men yo tranpe nan krim sa a. Ekstraterès yo dòmi wi dòmi pa leve sèlman. Depi yo dòmi yo ap leve. Pi lòt mèt kòmanse fè grèv, fè grèv, fè grèv de dòmi, fè grèv de somèy pou nou pa dòmi. Paske depi nou dòmi ekstraterès yo m ap debake 2000 ekstraterès nan peyi Dayiti e tout anmajin zonbi yo Tout kòm pa gen zonbi preve, zonbi polisye sa yo, guess what? Rès kozè ret andan vant trip la kou nan gyèt manman yo. Misye menm. Ameriken voye espyon al tiye misye a la Russie. Telman misye gen sekrè, telman misye gen sekrè, sekrè de haute securite de la defense americaine nan menn. On blan ameriken li ye. Kounye a pou te gen grenn nan mouda l menm jan avèm, pou te di Obama si w gen grenn nan mouda w antre vin pran misye. Pase nou pran li, nou fout li azil politik. Eske ou wè sa map diw la? Paske Putin konnen ke ameriken, eske ameriken, si ameriken te gwo nèg vre poukisa poukisa poukisa yo antre sou Putin a la Russie al prann? Menm jan yo ka antre nan peyi Dayiti a, menm jan yo ka jwenn mwayen pou de fòkè sa yo antre Ayiti a al pran Snowden, I'm sorry, al pran Guy Philippe, poukisa tou yo pa yo pa pran al pran al pran espyon pa yo a ki rele ki misye rele Edward Snowden. ki gen prèske 6 an ou 7 an depi l an egzil an Larisi. Ki krim li fè? Espyonaj. Sa se youn. Gon dezyèm ankò ki rele, yo rele l Julian Assange. An franse nan ka di w Julien Assange. An angle yo rele li, an angle yo di sa Julian Assange. Ki krim misye fè li menm? Menm krim lan toujou. Si nou tande yon yon istwa y ap pale nan de de yon jounal de ki bay anpil verite, anpil sekrè de ameriken deyò, ki rele Wikileaks. Gen anpil moun ki tande sekrè de Wikileaks yo. Sekrè Wikileaks la, se misye ki mèt. ki mèt òganizasyon sa, ògàn sa, ògàn ki rele Wikileaks la, ebyen se Julian Assange ki mèt li, ki te fonde l Ozetazini. Ok, epa tout sekrè State Department yo, lè eleksyon ou tande tout sekrè Bill Clinton yo, Bill Clinton, Clinton, tout email yo, tout kebo, kebo vle di kab, kab, kab elektwonik, ok, sa ke nou rele kab elektwonik yo, ebyen tout sekrè sa yo, ok, nan konpitè, nan òdinatè yo te jwenn nan depatman deta ni Clinton ni madan Clinton tout vòl tout krim Clinton ak tout madanm li ap fè yo e mesye Wikileaks tout mete yo deyò misye rele misye rele Julien Assage an fransè an anglè yo relel Julian Assage ok ou konn ki krim li ye krim de trayizon ebyen misye sove li sove lal pran refij tande byen an Suède an Ewòp li kite Ameri Etazini li kouri al Di deja, e mwen menm, Doktè Max, Mèt Max, etan ke yon savan, yon jeni, yon pwofesè Wikileaks la, se misye ki mèt, ki mèt òganizasyon sa, ògàn sa, ògàn ki rele Wikileaks la, ebyen, se Julian Assange ki mèt li, ki te fonde l Ozetazini. Ok? E pa tout sekrè State Department yo. lè eleksyon ou tande tout sekrè Bill Clinton yo Bill Clinton Clinton tout email yo tout kebo kebo vle di kab kab tout kab elektwonik ok sa gen nou rele kab elektwonik yo ebyen tout sekrè sa yo ok nan konpitè nan òdinatè yo te jwenn nan depatman deta ni Clinton ni madan Clinton tout vòl tout krim Clinton ak tout madanm li ap fè yo ebyen se Wikileaks tout mete yo deyò misye rele misye rele Julien Assage an fransè an anglè yo rele Julian Assage. Ok ou konn ki krim li ye krim de trayizon ebyen misye sove li sove lal pran refij tande byen an Suède an Europe li kite Ameri Etazini li kouri al al an Suède lèl rive an Suède kounyea yo fè konplo pou yo te pran li kounyea gouvènman suedwa a pa dakò pou yo bay ameriken li lè gouvènman suèdwa gade ebyen ameriken ap bay anpil presyon konsa yo fè yo pran li yo yo estrade misye yo voyel an Angletè tande byen wi paske why paske kounyea paske Misye jwenn yon azil, li pran azil politik nan anbasad de Lekwatè. Yon anbasad Ekwatè, peyi Ekwatè ki an Amerik di Sid. Ekwatè gen anbasad li an Ewòp. Youn nan anbasad ke l genyen se an Angletè ke l ye. Sa di anbasad, anbasad de, kòman di, anbasad de Ekwatè an Angletè. Ebyen se la, se nan anbasad la misye manje. E la l abite, la l viv. Moun pa se pa ka pran lari. Ou te konprann? Men sak pase kounye a, e pa tout sa yo fè yo di, tout presyon yo di gouvènman Ekwatè a konsa, ameriken ap koupe tout relasyon avè li, ou konprann sak pase? Men prezidan Ekwatè a di Obama kou lan gèt manman w, nou pa fout bezwen w, ou e konprann et Ekwatè se yon peyi diy, souveren e endepandan ke Ekwatè ye, si w gen grenn nan mouda w fè nou wè w antre nan anbasad Ekwatè an Anglètè al pran jileyasyaj si w gen grenn nan mouda w, e sa yo te di. Sa Pòl pa manman fè, li pliye l. Paske, ou konnen sistèm diplomatik la vle di w, tout peyi, chak peyi omond gen anbasad peyi a lakay li. E daprè, e daprè lwa ki sòti, daprè lalwa entènasyonal, oke, tout kò diplomatik yo immune. Immune nan vle di yo imin. Ou pa ka anvayi l, ou pa ka kraze anbasad la pou ou pran l. Yo paka voye lame al kraze anbasad Ekwatè an Angletè pou yo pran li. Yo paka fè dezòd sa a. Paske Angletè se yon grand pwisans menm jan avèk Ameriken. Ki vle di ke ni Angletè, tande byen, ni Angletè ki gen Julian Assange lakay yo, ni Edward Snowden, tande byen, ki pran refij nan Lawisi, tou de sa yo se de, se de òm ke gouvènman ameriken an chaje yo blan, tande byen, e pa etranje yo ye non, se pa imigran yo ye non, blan ameriken ke yo ye ki fèt sou teritwa ameriken an, ki t ap travay. nan gouvènman Obama ok ebyen m pran dosye sa yo konnen mwen m pa janm pale sam pa konnen m voye yo ba nou m voye video yo ba nou m voye m make sure m pran yo an fransè paske si m voye ba nou an anglè pèp la ka pa konprann li kounye a m fè menm m chache mwayen m fout voye ba nou an fransè pou nou li yo kounye a pou n ka wè egzakteman ke pwoblèm nan vrè moun ki kriminèl la se ayisyen parèy nou yo ki pi grav fòkinn pre fòkinn privè. Privè, prevè, jan yo rele l la, m pa konn non l. Ok, fucking motherfucker sa a. Ok, nou mèt fè l tande l, paske m gen grenn nan mouda m. Okontrè, pito privè a pa mete l Ozetazini. Paske si mwen menm k ap pale w la, si m konnen ki kote m ap privè a pi Ozetazini, m ap fout tann anbiskad pou li. E m di l, e m krape de l paske m gen grenn, m gen grenn nan tou mouda m.

Pou tèt yon ti mòso viza nap fout vann wache parèy nou pou tèt de lame nap fout vann wache parèy nou men tonnè boulem e misye m tande byen m pa konn Guy Philippe ni an pent ni an penti m pa konnen l e m pa bezwen konnen l tou men m bezwen kontak fanmi l li menm vin ak fanmi l guess what tout moun ki gen men tranpe nan dosye sa M ap dispach yon fòs ekstraterès mistik. M ap trase yon egzanp nan peyi Dayiti. Tout moun gen men tranpe. Yes what? Dyab revolisyon pdg ap manje tout. N ap bwè san yo. Pou n trase yon egzanp etènèl nan peyi Dayiti pou kaka sa pa janm repete ankò. Koulè gèt manman nou. Koulè gèt manman Prevlè. Koulè gèt manman tout lòt moun ki nan tout magouyè sa yo. M gen grenn nan mouda m. M tranpe m di l. Nan gèt manman nou. E Privè a mete fè atansyonl pa pran manje Ozetazini. Konnen pou nou al pran, li ka wè tout kote l vle, men lè nou konnen kote yo se Etazini, n ap pran. Pase bagay sa l ap sispann. Fò Ayisyen ap sispann kite trèt. Èske mwen konprann mwen si m te prezidan peyi Dayiti? Si m ta prezidan peyi Dayiti, m pa kè ki moun kote e. Ke ou depi ou t ap travay nan gouv ou t ap travay ou se yon trèt, n ap n ap manje w. Ou pa ka ou pa ka vivan tou anyway. Paske depi w moun trèt m pa sèvi avè w. Ou trèt ou ipokrit m ap manje w. M p ap ba w lavi. Paske dyab pdg yo ap manjew, fòs ekstraterès yo, yo tou pwisan e yo fout pi pwisan ke voudou yo. Paske voudou a son bagay ki limite li ye, bagay voudou a son sèl fòs li gen ladann, se zonbifikasyon, ba moun kout poud. Ebyen ekstraterès yo menm yo tou pwisan. Paske se se rad sal misye m bezwen, m bezwen yon rad misye, yon rad Guy Philippe mwen bezwen, oubyen yon plim, oubyen yon kreyon li te konn ekri, yon plim, oubyen yon soulye, yon chosèt li, nenpòt bagay ki apati ak li menm. N ap voye yon delegasyon al chache l nan men fanmi l. Ebyen gèswa, n ap wè moun ap tonbe tankou grenn lapli. Moun pral tonbe tankou grenn, tout moun ki, ni polisye, tout moun ki gen men yo tranpe nan krim sa a. Ekstraterès yo, dòmi wi, dòmi pa leve sèlman. Depi yo dòmi yo ap leve. Pi yo mèt kòmanse fè grèv, fè grèv, fè grèv de dòmi, fè grèv de somèy pou nou pa dòmi. Paske depi nou dòmi, ekstraterès yo, m ap debake 2000 ekstraterès nan peyi Dayiti. E tout nan marin zonbi yo. Ki konpayi zonbi preve, zonbi polisye sa yo? Guess what? Rès ko zèl rete andan vant trip la, ou nan gyèt manman yo. Tout kebo, kebo vle di kab, kab e tout ke kab elektronik ok sa ke nou rele kab elektronik yo ebyen tout sekrè sa yo ok nan konpitè nan òdinatè yo te jwenn e nan se nan depatman deta ni Clinton ni madan Clinton tout vòl tout krim Clinton ak tout madanm ni ap fè yo ebyen se Wikileaks tout mete yo deyò misye rele ji misye rele Julien Assage an fransè an anglè yo rele l Julian Assage ok ou konn ki krim li ye krim de trayizon ebyen misye sove. Li sove, l al pran refij, tande byen, an Suède, an Ewòp. Li kite Amerik, Etazini, li kouri al al an Suède. Lè l rive an Suède kounye a, yo fè konplo pou yo te pran li. Kounye a, gouvènman Suèdwa a pa dakò pou yo bay Ameriken li. Lè gouvènman Suèdwa a gade Ameriken ap bay anpil presyon, konn sa yo fè? Yo pran li, yo yo estrade misye, yo voye l an Angletè. Tande byen wi, paske why? Paske kounye a, paske misye jwenn yon azil, li pran yon azil politik nan anbasad de Lekwatè. Yon anbasad Ekwatè. Peyi Ekwatè ki an Amerik di Sid, Ekwatè gen anbasad li an Ewòp. Youn nan anbasad ke l genyen se an Angletè ke l ye. Sa di anbasad, anbasad, kòman di, anbasad Dekwatè an Angletè. Enben se la, bon se nan anbasad la misye manje. E la l abite, la l viv. Ou konprann? Paske l pa ka pran lari. Ou konprann? Men sa k pase kounye a, e pa tout sa yo fè yo di, tout presyon, yo di gouvènman Ekwatè a konsa, Ameriken ap koupe tout relasyon avè li. Ou konprann sa k pase? Men prezidan Ekwatè a di Obama koulan gèt manman w. Nou pa fout bezwen w. Ou rekonèt Ekwatè se yon peyi diy, souveren e endepandan ke Ekwatè ye. Si w gen grenn nan mouda w, fè nou wè w antre nan anbasad Ekwatè an Anglètè al pran jwe a sa a si w gen grenn nan mouda w. E sa yo te di. Sa pa lòt Obama fè, li pliye l. Paske, ou konnen sistèm diplomatik la vle di w, tout peyi, chak peyi o mond gen anbasad peyi a lakay. E daprè, e daprè lwa ki sòti, daprè lalwa entènasyonal, ok, tout kò diplomatik yo imun. Imun an vle di yo imun. Ou pa ka anvayi l, ou pa ka kraze anbasad la pou w pran l. Ou konprann? Yo pa ka voye lame al kraze anbasad Ekwatè an Angletè pou yo pran l. Yo pa ka fè dezòd sa a. Paske, Angletè se yon gran pwisans menm jan avèk, avèk Ameriken. Ebyen m pran dosye sa yo konnen mwen m pa janm pale sa m pa konnen m voye yo ba nou m voye video ba nou m voye m make sure m pran yo an fransè paske si m voye ba nou an anglè pèp la ka pa konprann li kounye a m fè menm m chache mwayen m fout voye ba nou an fransè pou nou li yo kounye a pou n ka wè egzakteman ke pwoblèm nan vrè moun ki kriminèl la se ayisyen parèy nou yo ki pi grav fòkinn prev epa prevan non kòman misye rele fòkinn privè. Privè, Prevè, jan yo rele l la, m pa konn non l. Ok, fòkin mòdè fòkè sa a. Ok, nou mèt fè l tande l, paske m gen grenn nan mouda m. Okontrè, pito Privè a pa met yo Ozetazini. Paske si mwen menm k ap pale w la, si m konnen ki kote m ap Privè ap ye Ozetazini, m ap fout tann anbiskad pou li. Men m di l e m krape de l paske m gen grenn, m gen grenn nan tou mouda m.

Sou tonm Jean Jacques Dessalines au Pont Rouge ou byen ale nan Côte de Fer, al lage nan Grotte de Makandal, nan tou Tchèb Makandal al lage l la. Paske nou sòm pl, nou sòm ke dè sovaj e dè trèt kolonize, kontwole e divize pa lè kolon blan. Donk pou kolon blan, Pou tèt yon ti mòso viza nap fout vann nou achte parèy nou pou tèt de dola ameriken nap fout vann achte parèy nou men tonnè boulem ee misye m tande byen m pa konn ki Philippe ni an pent ni an peinture m pa konnen l e m pa bezwen konnen l tou men m bezwen kontak fanmi l li menm vin ak fanmi l guess what tout moun ki gen men tranpe nan dosye sa M ap dispach yon fòs ekstraterès mistik. M ap trase yon egzanp nan peyi Dayiti. Tout moun gen men tranpe. Yes wad. Dyab revolisyon pdg ap manje tout. N ap bwè san yo. Pou n trase yon egzanp etènèl nan peyi Dayiti. Pou kaka sa pa janm repete ankò. Kou nan gen. Ki vle di ke ni Angletè. Tande byen. Ni Angletè ki gen Julian Assange lakay yo. Ni Edward Snowden. Tande byen. Ki pran refuge nan Lawisi. Tou de sa yo se de. Se de òm. Ke gouvènman ameriken an chaje yo blan ap treni e pa etranje yo ye non se pa imigran yo ye non blan ameriken ke yo ye ki fèt sou teritwa ameriken an ki tap travay nan gouvènman Obama a ok ebyen m pran dosye sa yo konnen mwen m pa janm pale sa m pa konnen m voye yo ba nou m voye videyo ba nou. M voye yo make sure m pran yo an fransè paske si m voye ba nou an anglè pèp la ka pa konprann li kounye a m fè menm m chache mwayen m fout voye ba nou an fransè pou nou li yo kounye a pou n ka wè egzakteman ke pwoblèm nan vrè moun ki kriminèl la se ayisyen parèy nou yo ki pi grav fòkinn prevè fòkinn privè. Privè, prevè, jan yo rele l la, m pa konn non l. Ok, fòkin mòdè fòkè sa a. Ok, nou mèt fè l tande l, paske m gen grenn nan mouda m. Okontrè, pito Privè a pa mete l Ozetazini. Paske si mwen menm k ap pale a w la, si m konnen ki kote m ap Privè ap ye Ozetazini, m ap fout tann anbiskad pou li. E m di l, e m krape de l paske m gen grenn, m gen grenn nan tou mouda m.

Sou tonm Jean Jacques Dessalines au Pont Rouge. Ou byen ale nan Côte de Fer, al lage nan Grotte de Makandal, nan tou tyè Makandal, al lage l la. Paske nou sòm pli, nou sòm ke dè sovaj e dè trèt kolonize, kontwole e divize pa lè kolon blan. Don pou kolon blan, pou poutèt yon ti mòso viza, n'ap fout vann Washington parèy nou, poutèt dola ameriken, n'ap fout vann Washington parèy nou. Men tonnè boule m'! E mesye, tande byen, m'pa konn Guy Philippe ni an pent ni an penti, m'pa konnen l', e m'pa bezwen konnen l' tou. Men, m'bezwen konnen peyi Dayiti a. Menm jan yo ka jwenn mwayen pou yon de fòkè sa yo antre Ayiti a, al pran Snowden, I'm sorry, al pran Guy Philippe, poukisa tou yo pa pran, al pran, al pran espyon pa yo a, ki rele, ki misye rele Edward Snowden. ki gen prèske 6 an ou 7 an depi l an egzil an Larisi. Ki krim li fè? Espyonaj. Sa se youn. Gon dezyèm ankò ki rele, yo rele l Julian Assange. An franse nèg la di w Julien Assange. An angle yo rele li, an angle yo di sa Julian Assange. Ki krim misye fè li menm? Menm krim lan toujou. Si nou tande yon istwa y ap pale de yon jounal ki bay anpil verite, anpil sekrè de ameriken deyò, ki rele Wikileaks. Gen anpil moun ki tande sekrè de Wikileaks yo. Sekrè Wikileaks la, se misye ki mèt. ki mèt òganizasyon sa, ògàn sa, ògàn ki rele Wikileaks la, ebyen se Julian Assange ki mèt li, ki te fonde l Ozetazini ok. Epa tout sekrè State Department yo lè eleksyon ou tande tout sekrè k Clinton yo Bill Clinton, Clinton, tout email yo, tout kebo, kebo vle di kab, kab kab elektwonik ok, sa gen nou rele kab elektwonik yo, ebyen tout sekrè sa yo ok nan konpitè nan òdinatè yo te jwenn Nan depatman deta ni Clinton ni madan Clinton tout vòl tout krim Clinton ak tout madanm li ap fè yo e mesye Wikileaks tout mete yo deyò misye rele Julien Assage an fransè an anglè yo relel Julian Assage ok ou konn ki krim li ye krim de trayizon ebyen misye sove li sove lal pran refij tande byen an Suède an Europe li kite Etazini li kouri al di deja, e mwen menm, Doktè Max, Mèt Max, etan ke yon savan, yon jeni, yon pè Wikileaks la, se misye ki mèt, ki mèt òganizasyon sa, ògàn sa, ògàn ki rele Wikileaks la, ebyen, se Julian Assange ki mèt li, ki te fonde l, Ozetazini ok epa tout sekrè state depatman yo lè eleksyon ou tande tout sekrè bi Clinton yo Bill Clinton Clinton tout email yo tout manman nou kou nan gèt manman prevè kou nan gèt manman tout lòt moun ki nan ki tout magouyè sa yo em gen grenn nan mouda m trapem dil nan gèt manman nou e privè a met met efè atonse ta pran avi Ozetazini konnen pou nan li ka wè tout kote l vle men lè nou konnen kote Ozetazini nap prann pase bagay sa lap sispann fwa ayisyen ap sispann kite trèt. Eske mwen konn mwen si m te prezidan peyi dayiti si m ta prezidan peyi dayiti m pa kesyon moun kote ke ou depi ou tap travay nan gouvenman ou tap travay ou son trèt nap nap manje w ou paka ou paka vivan tou anyway paske depi ou moun trèt m pa sèvi avè w ou trèt ou ipokrit map manje w m pap baw lavi paske dyab pdg yo ap manje w fòs ekstraterès yo yo tou pwisan e yo fout pi pwisan ke voudou yo paske voudou a son bagay li ki limite l ye bagay voudou a son sèl fòs ki gen ladan l se zonbifikasyon ba moun kout poud ebyen ekstraterès yo menm yo tou pwisan. Pase se se rad sal misye m bezwen m bezwen yon rad misye yon rad Guy Philippe mwen bezwen oubyen yon plim oubyen yon kreyon li te konn ekri yon plim oubyen yon soulye yon chosèt li nenpòt bagay ki apatyen ak li menm n ap voye yon delegasyon al chache l nan men fanmi l ebyen guess what n ap wè moun ap tonbe tankou grenn lapli moun pral tonbe tankou tout moun ki ni polisye tout moun ki gen men yo tranpe nan krim sa ekstraterès yo domi domi yo p ap leve sèlman depi yo domi yo p ap leve. Yo t met kòmanse fè grèv, fè grèv, fè grèv de dòmi, fè grèv de somèy pou nou pa dòmi. Paske depi nou dòmi, ekstraterès yo, m ap debake 2000 ekstraterès nan peyi Dayiti. E tout anbari zonbi yo, tout anbari zonbi prefè, zonbi polisye sa yo, guess what? Rès kozè yo te andan vant trip la, koulangèt manman yo.